Lè m di l konsa nenpòt moun ki mande l kòman l rele l di l Alisa. Depi l di Elif m ap kale l. Kòman jou yo te ye pou ou menm? Mwen menm tou wi.
Mwen deyo a sista.

Manman, konn ala sa wap fè nan travay la. Kisa?
M telman travay, m telman redi, w pa ka konn gwo vye chodyè. M ap redi, m ap lave veso, foubi chodyè. Gen de fwa m santi m pa kapab, lestomak mwen fè m mal. M gen pou m montre w travay sa pou w wè mize m ap pase pou ou tande. Pi gwo afè move zanmi. Ou wè sa m di w la? Ou wè tout se pou ou m ap pran, tout imilyasyon sa yo se pou ou m ap pran. Gade kòman matant ou gentan vin chanje ansanm avè m. Ti Gaye travay la li wè map travay la epa vre? Epa vre? Ou te redi kay pou ou manman manti. Ohh de son pès. Kòman nou di pawòl sa pitit fi m nan. Ou konn ou son pès li ye. Li ka kòmanse chanje tou kòm Bondye gon plan. Bondye gon plan pou nou wi. Ayayay mwen. Nap pase mizè ak kouraj epa vre. Ou fèm ri.

Ou pat nan son m pa kwè. Ou te ka sovaj dè milye degre pou te ka rive nan pozisyon pou pou pouse m kalite pouse sa men pitit la plede mande m pou ou nou pa janm ka wè w lè chache w nan travay nou pa ka wè w sak pase menm. Cheri m la jis mwen mal lotbo a tou m frape pòt lan m pa jwenn pèsòn menm. Depi chache n ap chache w konsa nan peyi a wi. Ou konnen mwen m ap travay se lè m gentan pou m pase lakay ou sa vre epi de bagay m te pouse w. Epi bliye baay sa.

Ebyen de gwo òdi antoula ka ann fini de bagay sa paske bebe anvi wè w. Se vre?
Bon poukisa w pat tou vin ansanm avèk li la pou m te ka wè l? Mwen mwen anvi wè l tou bagay m gen kèk jou la. M pa vin avè l men n ap retounen. M ap retounen pou m al chèche l kote m te kite l la paske m al chèche w nan travay la m pa wè w m oblije m kite l la kon vwazi pou m ka.

Li bezwen vin mete m nan diziyon avèk sè m, o l te wè gentan wè l gen ti dan an long. Mwen menm m kanpe devan l kou yon gwo vye djèdjè m ap depale. A wi se li, se pa li. E se sa w genlè panse se mwen menm. M pa t vle moun di sè m nan fòk avèk sè m. Menm lè sè m nan se moun ki fè si e se vre, dèyè nou deja se menm san, nou deja menm manman, menm papa.

Ou jis wè map pase, ou pa konn kijan de moun mwen ye, ou kanpe m sou wout mwen pou ou pataje kelke mo ansanm avè m. Mwen blèm nan, e kòmsi chak moun ou pa rekonèt, e kòmsi se yon jou ou kanpe avè l, ou fè konesans ansanm avè l, apre sa jis wap konn plis de li, menm tou lap konn plis de ou menm, m pa wè sa yon pwoblèm nan. Ebyen ok, map tande w. An padan sa ann prezante m, non pa m se Junior, ou menm? Ok, non pa m se Landy. Anchante Landy, waw non an vrèman bèl wi. Ou nou vreman bel. Merci beaucoup. Mwen konnen sa jis m tap byen renmen gen yon moun tankou w nan vi m. Kòm la premye fwa m wè w, m konnen w pral panse yon pakèt sòt de bagay, ou pral di m annik wè w m gentan renmen w men jis m pa ba w manti ou vreman nan sans mwen. Vreman?
Wi.
Ebyen mesi. Pou jènjan m pa konn sa w ye a. Mwen gen mari m. Dakò? Se sou wout mwen m ye. M wè chèche pitit mwen. Ou kanpe m nan wout mwen, pa vre? Ebyen, m pa bezwen menaj mwen gen mari. Tande mesye, mari m, pitit mwen, tout ansanm fè youn. Ou wè ou pap ka jere sa. Sa pa jis.
Sa koumanse fè m pa renmen pitit e mari. O o!
E konsa nou ye menm nou menm gason nou toujou ap di nou renmen moun nan plis ke mari aprè lè nou antre nan relasyon moun nan nou kraze y nou fin avè nou fin avè sa lè nou fini e sitou blòdè tankou jan m wè w la. Aprè sa e kòmsi m pa di m pi bon nan pami lòt yo men m ka di tèt mwen ke m diferan e kòmsi jis m pa ka ap kondane yon moun ki fè w mal deja e kòmsi jis m pa ka ap di m se sa. Men non m pa di w m gon moun ki kondane m ki fè m mal deja non. Senpleman mwen di w mwen gen mari m, mwen gen pitit mwen, e pitit mwen mwen chèche dakò, m ale. M se jinyò, mwen m se landy, m ale yon lòt fwa ankò. M pa janm wè. Menm si yo pran manman ti pitit la, li di m e pa sèl la. Enben sa k pase yo? Nan ka sa la, genlè fò m ta fè yon bagay kanmenm pou m pou m fè fi a remake ke se manzè. Paske se manzè. Ou konprann? Se manzè. Lè gon jan l ap jwe la, m pa renmen l. M konn dizon ansanm avè l, li pa respekte m. Depi m kwaze a manzè bay l ap fè m mal pou mwen anpil.
Te a gen bagay nan li wi. Si te a gen li jal tap ev mwen. Paske mwen te nan kè lavel deja nan rev mwen. Kèt mesi. An palan de sa, ti gren sa pa mal non. Gen lè ti soti sa m te fè la, li pat mal pou mwen menm non mesi. Bon sa m fè la tou e bon, m pa pran nimewo telefòn misye. M byen entèrese wi.
Nou menm ayisyen nou pa konn sa pou nou fè ak sa malè nou sa pou nou fè pou nou gen yon dizon epa dat bon gade dat map tann ou la m pa janm wè w. Ou banm nenpòt 2 poto deja. Chouchou.
Tande. M pa wè w. M pot te bay la pou ou m pa wè w. Se ou menm ki gen tò. Paske m te gen dizon a pati m piti. M pa ka gon dizon avè w wi. Epi m ap wè kounye an aprè se efè jwèt.
Kounye a la mwen k gen tò. Chak kote m gade bravo. Am la map lite. Dim non sa w regle m menm si map pede regle w sou telefòn ou komsi m pa janm pran nouvèl ou menm. M pa gen telefòn non frè m. Dim non sa w regle menm. M pa regle anyen non.
E komsi m pa janm wè w kòman mesye a ye. Kisa?
Adye! Hey frè m si m ta esplike w. M pa konn se paske lè frè m lè map di frè m lè mesye sa te vini lakay la. Li vin jwenn ou avèk chòt sou ou a. Depi lè sa frè m pa janm wè nonm sa ankò non. Li lage m avèk yon ti pitit li se m ap pase. Nan men sis misye se yon enbesil li ye kòmsi li pa ka jis wè n nan kay la konsa pou l jis ap reyaji konsa. Ou te dwe rele m tou. Kisa ou konnen m pa gen telefòn. Fòn sa pran mizè m pase avèk avèk Elif m oblije al travay kay moun al foubi gwo chodyè lestomak mwen fè mal depi avan lè m gwo lestomak fè mal e m paka ale fòk m bay pitit frè m fòk mwen peye lekòl pou pitit la fòm bal manje m paka pa al travay la m reziye m m paka lage l nan lari a. Oh sista ou konnen m pa vle w fè jan de travay yo sitou lap travay kay moun yo prèske pa gen respè pou ou sis ou pat ou te dwe rele m anvan w fè sa cheri.

Pou n ka pale pi plis. An be ok frèm pa gen pwoblèm mèsi anpil wi. Ok cherie. Dakò.
Nap wè frèm. Map rele w tande. Dakò. Dakò cherim nan.
Mèsi anpil wi frèm. Ok. Map di Elif fon sa a m te wè tonton l tande. An be ok sal ke salye l pou mwen. E konsa Midou te ye la? Fèm jwenn nan mwen menm pou m kase met nan bòl li pase pou m fè l konnen men Ana yo se sè yo li pa dwe ap reyaji konsa ansanm avè l. Oh! M sezi wi.
Mezanmi gad yon telefòn frèm fèm kado mèsi jezi beni frèm plis wi si Midou te konsa mesye menm jan avèk frèm pa tap pase mizè konsa non e pa ka moun non m ta pral al lave gwo vye chodyè menm kapab m pa kapab non wi mèsi jezi mesye humm jan Elif renmen gade ti komik mesye Elif pral kontan vre mesye.